Kòman w kapab soti nan yon gwoup Whatsapp diskrètman? Sa vle di, soti nan gwoup Whatsapp sa san pyès moun pa remake, san pyès moun pa okouran. Nou konnen byen depi w antre nan yon gwoup Whatsapp, tout moun gentan jwenn yon notifikasyon ki di w tèl nimewo, t'ajoute e konsa tou si w sòti tou tout moun ap jwenn yon notifikasyon ki di tèl nimewo e pati ebyen m pral moutre nou fason wap kapab sòti nan yon gwoup whatsapp san pyès moun pa remake sa map mande a chak moun kap gade video sa pou yo pataje video a kite yon grenn like. Epi kite yon kòmantè tou pou di kòman travay sa li rive sou ou. E si tout fwa tou ou ta tonbe sou chanèl sa ou potko janm abòne avèl, voye je w anba videyo sa wap wè yon bouton ki make s'abonner, subscribe, li ka make nan lòt lang tou, wap peze bouton sa apre sa wap wè yon ti klòch wap aktive ti klòch la, retire l nan pèsonalize mete l sou tout pou kapab jwenn tout notifikasyon nou yo. Janm sot diw la, koman wap kapab e soti nan yon gwoup WhatsApp san pyès moun pa remake sa, san pyès moun pa wè sa. Premye travay ou gen pou fè, ou prale sou play store. Sa wap fè ou pral ekri non whatsapp ou a pou metel ajou kom mwen menm se whatsapp business map sèvi map pral ekri non whatsapp business m ekri whatsapp business la wap wè whatsapp business lan parèt epi wap wèl make open sa vle di li ajou li gentan ajou sil pat ajou ou tap wèl make ajou sa ou tap fè ou menm ou tap metel ajou oubyen ou tap wèl make update si se an anglè telefòn ou an ye. Apre sa ou tap vin wèl make open ou tap antre nan open mwen menm map peze open poum antre poum al sou whatsapp lèm rive sou whatsapp kisa map fè map chèche yon group poum al montre w kòman ou menm wap kapab soti nan group la san pyès moun pa okouran map teke mwen sou yon group lèm rive sou group la mgen 2 opsyon la m pral fè. Se swa ke m klike dwèt mwen sou foto pwofil gwoup la oubyen m klike dwèt mwen sou non gwoup la. Bon, bon m chwazi non gwoup la. Mwen teke dwèt mwen sou non gwoup la epi mwen rive nan entèfas sa, sou paj sa epi m ap pase dwèt mwen moute pou m desann anba. M pral chèche kote ki make Kite le groupe. Ok. Lè m rive nan pati ki make Kite le groupe la. Epi map pezil. Wap wèl anba epi map teke dwèt mwen sou li. Epi la ou wè gon kote k make kite le group. La se yon nouvèl opsyon ki vin sou whatsapp la ou ap kapab kite group sa sèl admin an li menm kap okouran. Wap wèl make la. Wap wè li make sèlman sèlman les admins du groupe seront que vous avez quitté le groupe. Sèlman admin group la. Sa a kap konnen ke wap kite gwoup la ok. Bon gon kote anba ankò ki make mòd silansye ann fon ti kout pye ann al fon ti gade. Mòd silansye ankò son lòt paramèt son lòt opsyon ki parèt trè trè trè konfòtab. Menm dous la ki parèt trè efikas e m renmen anpil. Nan pati sa la, ou wè ou kapab bloke notifikasyon gwoup la, diskisyon yo, ou kapab bloke yo e pou yon valè tan, yon valè è de tan. La ou wè yon kote k make 8 è, gen yon kote k make yon semèn, gen yon kote k make tou jou. La ou kapab chwazi pou bloke. Notification yo la yo diw la yo diw selman si moun nan e si moun nan komsi li voye yon notification direk sil mansyone non ladan selman notification sa kap vin jwenn ou apre sa tout sa ki lage sou gwoup la ou pap resevwa oken notification kapab blokel ok nap fon ti bak kounya se kite vin nan kite a la. La nan e group la nou vle kite la mwen menm mwen pap kite group mwen ye a non ou menm si wap kite paw la annik ale nan kite epi ou menm imedyatman wap kite group sa lè sa sèl admin an kap okouran pa gen pyès moun ankò kap okouran ke ou kite group sa mwen di mèsi ak chak grenn moun ki tap gade video sa mwen espere ke nou konprann ebyen a la pwochèn pou yon lòt pi bèl pi bèl pi bèl video ankò tchaww.